2 matisan 1 epi pou se kounye la pou yon nèg gen dwa pèmèt li lap akize m de pou yon nèg akize m de vyolè de yon moun ki vyole yon timoun 16 ans li akize mwen de pedofil sa vle di m vyole yon timoun ki gen 16 ans sa vle di m non sèlman m se yon vyolè men m se yon pedofil li akize m ke m se yon dwòg dilè li akize m ke m se yon machann diplòm ozetazini paske lekòl mwen pa bon se diplòm map vann. Nèg la akize m tou ke m son cheater, ke m marye men m gon fanm an Ayiti epi m gon lòt fanm New York epi kounye a madanm mwen nan Miami. Yon nèg ki akize m paske m son nèg etik ki gen biznis mwen, so kounye la lè m son cheater, m m come on, ou pa ka ou pa ka ap deal avèk yon nèg konsa. Yon nèg ki akize m byen semèn sa la ankò ke mwen tuye madanm mwen, sa vle di m son. Non sèlman m se yon dwòg dilè, non sèlman m se yon vyolè, non sèlman m se yon pedofil, men mwen, daprè mesye a, mwen se yon murderer, sa vle di m touye yon moun deja ke lapolis ap kesyone m pou li. Brother, fò w gen grenn brother, jan w toujou renmen di fò w gen testikil brother. Fò w gen testikil. Pou w pwouve sa yo. Ou akize m nan petro karibe fò w gen testikil bòdè pou w pwouve yo. And kounye la ou vin atake Evelyne Sincère yon ti piti k sot plezans du sud ke papa l pa gen mwayen pou defann non li e mwen menm ke m konnen m konn fanmi l bòdè mwen menm kounye a m atache manmzèl sou ka pa m nan. Ou pa ka kite Now ban m esplike nou sa k pase. Lè mesye sa te kòmanse atake Johnson Napoléon. Li t ap travay pou yon radyo k rele Ecoute FM nan Kanada. Enben, lè mwen deside trennen l lajistis, mwen mennen Ecoute FM avèk mesye a tribinal. Mwen mennen Ecoute FM avèk mesye atis ki posede radyo a. Mwen mennen mesye a pèsonèlman nan tribinal e mennen atis pou kont li pèsonèlman nan tribinal e gon lòt madanm podyab malèrèz la non li te nan konpayi an tou mwen mennen madanm sa tou pèsonèlman nan tribinal so sa vle dir ke se sa m di nou ankò lè nap atache non nou avèk yon biznis konnen risk ke nap pran tou. Kite m di w moun ki genyen radyo Ecoute FM kounye a Kanada. Johnson Napoléon pa p kite lawsuit li a. Sa vle di, ou wè bagay nan tribinal la, Johnson Napoléon ap pouswiv li. Si jamè nou kite mesye sa a pa al defann nou Kanada, m ap genyen nou pa defo. E lajan m mande l, 85 mil dola plis frè avoka m peye yo, se nou k ap peye m li. M ap fout sezi kay nou, m ap sezi machin nou, m ap sezi byen nou nan Kanada pou sa. So m ankouraje nou, m tande zanmi an di l ap kite, ou wè m kanpe nan lari nan Miami pou m fè live sa. M rann m yon sèvis, mesye atis, m di w sa. Pa kite mesye a kite. M pa vle genyen pa defo. M vle genyen. Ou tande m byen? So, si w pa vle, li ka pran m dezan, li ka pran m twazan, men m ap rantre anndan radyo la, m rache tout ekipman k genyen nèt pou m ka kolekte lajan ke m ap genyen an bòdè. A ou menm ki ap bay zanmi sa a zetwal sou Facebook, a ou menm k ap bay zanmi sa a zetwal sou e, e, e. YouTube kap voye lajan sou YouTube pou li. Kite m anonse w ke si nou kite misye kite, lajan sa yo se mwen yap vin jwenn. Paske map voye sa m genyen an bay Facebook, map voye lawsuit e jijman ke m genyen sou mesye a bay Google and then mwen menm lè sa kounye a chak ti lajan nou bay misye se mwen yap voye l ba li pou kolekte lajan m nan. M di nou sa, ou wè jodi a m pa kite emosyon m nan chemiz mwen ankò. Si ou bezwen wè kisa k ka rive a misye, gade fim ki sou Netflix ki rele Tiger King. W a konprann egzakteman sa k ap pase avè m la. So lè m deside mennen mesye a nan tribinal, piske lè l te fèk kòmanse, li te kòmanse ap atake m sou radyo Ecoute FM, Enben, m mennen radyo Ecoute FM nan tribinal. Mwen mennen tout moun ke non yo te site nan radyo a nan corporation nan nan tribinal tou. E moun sa yo sèvi deja e nou tap li yon comment ke misye te menm mande m pou m retire non pa dam nan. Vè kèlè pou m retire non dam nan? Non non non non brother. So wap wap jwenn. Sa e premye bagay la. Dezyèm bagay la lè misye vin fè emisyon l lan corporation nan rele bat bravo pou la jenès mwen ajoute sa mwen mennen misye pou kont li nan tribinal e m mennen misye ak bat bravo pou la jenès nan tribinal ki son corporation e m mennen misye mennen bat bravo pou lajenès poukont li nan tribinal. So sa vle di, mwen genyen 7 diferan lawsuit nan Kanada. So, banm di nou ki sa k pase. Si nou wè misye abandone kounye a, lè w mennen yon corporation nan tribinal, fòk corporation nan li menm peye yon avoka ki pou defann li. fòk corporation nan peye yon avoka ki pou defann li. Paske mèt corporation nan pa ka defann tèt li pou kont li. So, si corporation nan deside pa vini nan avoka, pa vini defann tèt li, enben mwen genyen par défaut. E si m genyen par défaut, tout sa m mande yo, fòk yo ban mwen yo. Now. Asosye m, sanble ke ou Ozetazini. Kite m esplike w ankò ki sa k ap pase. Si m genyen w Kanada, epi w vin kache Ozetazini, m ap domestike jijman ke m genyen Kanada isit Ozetazini. L ap pran m yon ti tan, brother. Lap koutem yon ti kob brother. Men map rann lavi w enposib. Kelke swa kote w travay isit pou yon grenn jou. Pouvi ke w gon nimewo sosyal sekirite, map fè kolekte lajan sa pou peyem. E jodi a map fè yon pwomès a fakilte syans imèn an Ayiti. La lwa kanadyèn mande selman m ka mande mesye a 85 mil dola. Ke mesye a kite, m ap genyen l. Ke l al nan tribinal avè m, m ap genyen l. E lè m genyen l lan, m pa bezwen yon goud nan lajan sa a. M ap fè lajan sa a, m ap fè Fakilte Syanzimèn ann Ayiti kado lajan sa a pou nou kapab antrene jounalis ki gen etik. pou nou kapab antrene jounalis ki aprann gen prèv anvan yo pale. Men m ap fè misye sa a tout sa a yo jis pou m fè l peye bouch li. E pou m fè lòt jèn ayisyen k gen yon telefòn devan bouch li ki sou medya sosyal pou yo konnen lè y ap pale, y ap mansyone non moun, fòk ou gen prèv. Brother, ou di m mwen s on dwòg dilè. Mwen voye Criminal background check mwen nan Florid em voyel pou FBI tou bay avokam em konnen avokam ba oul so m vle konnen ke ou wel fok ou pote prev kotew te jwenn mwen ap pote drog brother ou di ke azur universite an ayiti se pou drog dilè liye ou di se pou jak ketan ou di se pou klod giyom ou di se pou lamot liye. Mwen voye jounal ofisyèl peyi a, mwen voye tout papye Corporation yo ki siyen pa Mèt Céant, dayè ki te notè a lepòk pou mwen. Fòk ou pwouve, fòk ou wè kote nan Corporation sa gen non mesye sa yo, gen non dwòg dilè, gen non lòt moun ke Johnson Napoléon k mansyone ladan. Brother, ou fè konnen ke m tuye madanm mwen e la polis kesyone m nan Miami. So brother fò w kapab prezante yon ak de desè e fòk ou kapab vini nan Miami pou wè kilè pou w bay prèv kote ke mwen te genyen pwoblèm avèk yon avoka oubyen polis te kesyone m. Brother, ou di ke m vyole yon ti fi 16 ans. Brother, premyèman fò w montre ke ti fi sa a, madam Rosa, genyen 16 ans. fò w pwouve l. Dezyèmman w di ke Madam Rosa, le moniteur, mèsi brother, se yon ti, se yon matmwazèl ki òfelin brother, fò w montre kote Madam Rosa se yon òfelin li ye. Kisa ankò w te di brother? Lajan Petro Caribe a, 400 mil dola scholarship ke m te bay la. Ou di se Laurent Lamothe ki te ban mwen l brother. Brother, se pou w al pwouve l. Se pou w pwouve l brother. Ou pa ka kite. Bon, m pral emosyonèl menm toujou. Ou wè lè m fini avè w brother, frè w la ki te anrejistre m san pèmisyon m Ozetazini a, avoka m gentan gen tep sa nan men l. Lè m fini avè w m ap vin dèyè l. So sa vle di, m p ap. Kite fanmi w repoze brother. Paske frè w la konnen trè byen li pa kapab anrejistre yon moun Ozetazini san l pa di m ap anrejistre w Mesye Napoleon eske w dakò? Li annik rale telefòn li, li anrejistre m. Li menm, m poko m poko atake l avoka m gen dosye a, m ap ret tann. Lè m fini avè w, m ap pran l tou mwen menm. M ap fè nou respekte moun. M ap fè nou konprann ke gen moun ki konstwi non yo avèk san yo Ozetazini. E ou pa dwe defann, ou pa dwe detwi moun eta sa a. M ap fè l pou mwen, m ap fè l pou Evelyne Sincère, m ap fè l pou plizyè lòt moun, brother. M ap fè l, pa egzanp, yon nèg tankou Wendell Theodore, brother. Pou w kanpe w ap pale tout bagay tenten sa yo sou li, m ap fè l pou Wendell tou. So, kite m di w. 10 desanm, m ba w defi pou w pa prezante nan tribinal. Bon, m ba w defi sa a. 10 desanm, brother. 10 desanm. M konnen yo pral koupe ti videyo sa yo fè l tout kote. 10 desanm, pa prezante w ap wè. M ap genyen w pa defo. E m te di w sa, djòb mwen se senp. Azur Collège ap peye tout lajan avoka m yo. Map rekipere yo nan tax mwen. Ou menm se kolèt ou al fè ak zetwal sou Facebook pou moun ba ou l kounya yo rekonèt son mantè ou ye. Ou te di Misty Jean nan asasina timoun. Yo rekonèt yo dekouvri ou bòdè. Ou te di matmwazèl la sensè nan lanmò e nan gang. Yo rekonèt se mantè ou ye. Ou te di napo depo fèmen l pap janm reouvri ankò chili li ouvri bòdè li ouvri dayè kounye a youn nan pi gwo pwoblèm mwen gen nan chili se pwodwi m pa gen pou m vann ankò mèsi moun chili m yo mwah mwah nou vini nou leve tout sa m gen anndan napo depo deja ou son mantè. Kounyela a, lòt prèv yo se pou w pwouve yo. Se pou w vin nan tribinal. E m konnen sa brother. M konnen ke ou te bezwen 10,000 dola pou w fè yon radyo. Se mande w te mande. Apre sa w kraze avèk ti madam Matinik lan, ou kraze avèk lòt zanmi ki Kalifòni ki te ede w releve lajan an. M te konn sa. E m konnen avoka, m wè avoka w pran. Se yon nèg ki koute anviwon 500 dola pa è. E m konnen nèg sa yo, yo pale avè w pou 3 minit, yo chaje w 500 dola. M te di w sa, m te di ke m ap fè w fè chwa ant peye avoka e peye kay kote pou dòmi. W ap vin di w, o, o, o, o, Ayisyen, Ayisyen pa renmen zen, Ayisyen sesi, Ayisyen. Non! Ou konnen l. Ou konn pwoblèm nan deja. Ou reyalize ke defans ou kòmanse koute lajan. Ou reyalize ke. Lot ti madanm yo ke m mete nan lòs wout la kounya fò w defann yo tou. Mwen menm mwen gen sèl mwen menm anfas ou. Men m mete nou 7 anfas mwen. E piske w te nan radyo Ecoute FM kounya w vin nan bat bravo pou lajenès, enben fò w defann tout moun sa yo, fò w defann tout konpayi sa yo, yo kòmanse chè. M ap fè moun konnen egzakteman rezon k fè w ap pale tenten an. Ou kòmanse wè bouch ou kouto chè. Bouch ou kòmanse koute w trè chè e l poko koute w chè bòdè. Frè w la ki anrejistre m nan Miyami epi w al jwe l la, w ap jwonn jòj. Zanmi w lan k Chili ki vòlè 36 milyon peso m nan, ki pran vwa w, ki pran vwa m, ki voye ba w ou jwe a, mwen genyen yo nan men m bòdè. Avoka m Chili gen lwa Chili di w pa ka anrejistre moun nan, w vyole privacy m. M ap montre nou. M gon batay 10 ans avè w brother. E bon batay kap fini. Ou paka ou paka fini menn. Mwen nan batay avè w pandan 10 ans. Sèl sa pou fè touye pou fè touye m menn. Map netwaye non m brother. Ou ko trennen nan labou a. Nan labou media sosyal yo. Map netwaye non m. Ou paka kite. M di w sa. Ou kite map genyen. Ou pa kite map genyen. But m prefere genyen pandan wap goumen an. E m te konnen w son nèg ki gen testikil. Ou pa lach jan w ye la. Pa fè lach sa. Pa fè lach la brother. Kranpon m nan pye m. 10. e desanm pou n al kòmanse jwe se premye tou a mwen menm jou pa m nan m kwè se le 15 desanm tou pou n al pale ak avoka w ou pa ka jwe menn ou pa ka kanpe la w ap vin di moun ke ayisyen non ou te konnen ayisyen deja jan yo ye a lò w te vini w ap pale ak bouch ou a m te di w m ap fè w peye bouch ou. Ou di ke ou fè m pèdi 50 mil dola nan tou Lachin. Nou pa gen pwoblèm ditou brother. Sepandan, m pa fè 50 mil dola pwofi nan tou Lachin. So kounye la a se pou w pwouve ke ou fè m pèdi 50 mil dola. E si w fè m pèdi 50 mil dola se moun ki soti vre. Se pat coronavirus ki fèl kanpe, then kounye la ou menm ki kraze biznis mwen an avoka m pral fè pale avèw. Fòk yon jij fè konnen kouman yon nèg retel fè k fè yon nèg pèdi 50 mil dola epi poul retel gade w nan je konsa.
Aprè sa, m vini avèk yon dosye de ti Johnson Napoleon. M ale m ale M premye vin ak sa M vin moutre nou kote misye te fè yon gradyasyon li bay Lamòt men Misye bay Lamòt 400 mil dola kòm kwa ke li fè peyi a kado Ou konprann Men ni la li kenbe 400 mil pyas li Hein lè m di 400 mil pyas la sa vle di prèske demi milyon dola US Èske w konprann Men Preske demi milyon de dola US mèdam mèsye. M vini m denonse l, m di ke nèg sa yo, yo rete nan peyi etranje, yo gen akwentans politik yo, yo gen kouran politik yo ki se kouran de dwat nèg phtk yo, yo rete aletranje, y ap fè bwi, yo pran premye ministre. ki an fonksyon epi fè l vin gradyasyon bagay lekòl li epi yo fon kout pib on kout piblisite on kout reklam nèg la pran 400 mil dola on nèg ki pap menm bay moun 500 dola l pran pou l di l pran demi milyon de dola us pou l di l fè leta ayisyen kado via lamòt koulye la nou menm lajenès kap kriye kot kòb petro karibe nou kot kòb petro karibe nou epòk sa lamòt ap manje. Epòk sa Lamòt ap fè 25 stad, di l fè 25 stad nan peyi a. Rapò ap sòti moutre ke pa gen yon seri de bagay ki pa fèt nan peyi a vre. Lamòt asasine peyi a ekonomikman, epi an menm tan tou, pandan te gen kòb CIRH, te gen kòb Petrocaribe, epi an menm tan tou, yon sèl grenn nèg ki rele tèt li Johnson Napoléon, li aranje l, li fè peyi a kado. 400 milyon de dola pandan te gen kòb sa nap mande la ki se kòb petro karibe a 400 mil dola tèt a di preske demi milyon de dola us a lè nal chèche konnen nou pa jwenn kòb sa pase nan dgi hein nou pa jwenn kòb sa pase nan dgi nou pa jwenn kòb sa nil pa nan menm gradyasyon sa gen yon nèg ki rele ed lozama ki sòti anndan on ed lozama ki sòti anndan

Ebyen nou vin jwenn menm misye sa ki se responsab lekòl Johnson yo kòm direktè, misye vin di l sou kòb sou kòb 400 mil sa, misye di l vin bay 25 mil dola US ankò pou yon bibliyotèk nan peyi Dayiti. N ap chèche bibliyotèk, nou pa janm ka wè l. N ap chèche kot kot 400 mil dola us sa pase, nou pa janm ka wè l. Nou menm ki se lajenès, nou menm ki se òm de goch, Koulye la nou kanpe kòm enfliyansè, kòm kòmantatè politik, nou menm k ap fanalize, nou menm k ap vin a gwo dosye, nou mande kòb sa a fòk lajenès jwenn ni, nou mande kòb sa a fòk leta ayisyen di nou kote l pase, nou mande kòb sa a fòk Johnson Napoleon di kilè kòb sa te debloke. E la a nou pral jwenn ke misye pa t janm bay lajan an.

Enben e nan sans sa, misye di l fè peyi a kado 400 mil, li di bibliyotèk, li fè peyi a kado 25 mil dola kòm kwa pou fè bibliyotèk pou lajenès di peyi, epi n al chèche l nou pa jwenn li, epi nou kanpe an fas li, nou di ke kout pib sa a li menm ak Loran Lamòt fè fè a, enben m di yo tou lè 2 se 2 kriminèl, se 2 malfèktè mèdam mèsye.